How's everybody doing? So nap di sa nap salye tout moun yo Facebook, YouTube kèlkeswa kote ke nou ye nap gade nou swa nou kapab di nou bonjou or bonswa nan kèlkeswa lè ke li ye pou ou nan moman sa So pandan ke map fè spò epi kòm dabitid mwen di ke map fon ti brèf videyo la pou m fon ti pale avèk nou menm Jodia nou pral pale de kòman ke nou sipoze envesti paske nou toujou pale de envestisman Pou ke ou sipoze envesti lajan ou. Ou ka envesti lajan ou kèlkeswa jan ou vle. Paske lè ou envesti lajan ou, gen fason pou fè pwofi. Ou ka envesti l kèlkeswa jan ou vle, kèlkeswa kote ou vle. Men, sa ki lesansyèl se ke se envesti. But envesti se envesti de ou a twe nan bon kondisyon. Se pa envesti pa egzanp jan ou wè nou wè moun bezwen lajan paske ou konnen gen lajan, fè lajan se yon step. Se pa yon bagay ou vin rich an sèl kou. Epi se yon bagay ke ou wè ke yon moun ap di ou ke ou kapab vin rich an sèl kou, se just kouri pou li paske gen yon pyèj ladan. Sa fè ke nou wè, nou gon egzanp devan nou, nan platfòm, nap tande ke nou wè ke anpil ayisyen pèdi kòb ladann, pase se son de scam bagay sa yo ye. Epi se lòske ou bezwen rich trè vit, ou tonbe nan pyèj. E se sa fè ke nap di ke. Edikasyon bon, konkou ou jan wè map ofri nou an klas, map di nou pran klas, paske pa gen yon bagay ke yon moun ap vin di w ke wap vin fè yon kòb byen vit, epi w pa konn moun nan, w pa konn anyen pou w jis wap fè kòb, no, sa pa egziste jamè dan la vi. Sa mwen konnen dan la vi se tan w ke w pran pou w aprann, li pran w tan, depi w pat leve rich, ou pat jwenn yon fanmi ki te rich, ou pat gen yon fanmi keswa moun ki te gen yon kòb pou ou, li toujou difisil. pou w rive vit nan lavi a. Depi se yon kòb ou pral fè, ou pral envesti, ou pral fè yon bagay ke w pral rive fast, vit, se just kouri pou li. Gen de bagay nou panse nou vle pran ladan. Nou pa etidye bagay la, nou pa fè analiz bagay la. Nou just pran ladan. Se pa paske ou bezwen kòb, ou bezwen lajan, ki pral fè ke depi ou vin ou fè yon bagay ou oblije pran. Nap gade ke ayisyen, la plipa ayisyen, 70 pousan ayisyen, nou emosyonèl. Si pa egzanp ou di ayisyen wap fè yon, wap fè yon kou, wap ofri l yon bagay ki step pa step, by step, yon edikasyon bagay, wap wè l pa pran li. Paske yo bezwen bagay ki emosyonèl. Stock market la, oubyen crypto, whatever sa w wè a, se pa konsa w fè lajan. Ou bezwen etidye yo. Ou bezwen konnen sa pou w fè. Pa egzanp, m gen klas ke m ofri nou, step by step, kòman pou w ka konnen chart yo, kòman pou w ka etidye chart sa yo, nivo de step de A plis Z, kòman ke ou kapab etidye market la. Pou sa, nou mete tout teori yo, nou mete tout practice yo pou ou. Kòman ke ou kapab etidye, kòman ou kapab achte ba ou vann ou. Ou pa bezwen bay yon moun Dayè depi ou bay yon moun envesti lajan pou ou Ou nan dlo Paske premyèman jan mwen abitye di nou an Moun yo pa pran lajan ou an a kè menm jan ou menm lè w pran lajan ou an a kè E depi ou konnen lè w renmen lajan depi ou bay lè w envesti lajan pou ou se yon lòt bagay se se yon lòt choz Sou de fòm Mezanmi nou pran edikasyon nou nou pran san nou pran tan nou pou nou etidye san moun ki vini ki di nou lap ofri nou yon kou yon bagay edikasyonèl yon trening yes that's good epi lap vini lap di w lap envesti kòb sa pou ou epi lap fè w fè lajan lap fè w milyonè 1 segond se kouri. M rete ke nou pran twòp kou deja nan kominote a. Anpil nèg vini ofri dè choz epi yo pran kòb nou y ale. Nou se yon pèp nou kite moun yo itilize nou twòp. Pran kou. Etidye. Pran trening. Take your time to do things. Anpil lajan ki fèt vit. Pran pa egzanp, mwen menm moun sa yo ki vin di yo ke la fò fè kòb la. Si l te bon pou yo, si yo te gen yon bagay vrèman yo t ap montre ou oubyen yo t ap fè w fè kòb, yo pa t ap janm vin. Men fò w fè tèt ou travay. Sitou lòm an jeneral egoyis.

Men ris sa a fò etidye l, fò konnen l. Pa gen ankenn kòb w ap envesti nan lavi se pa yon ris. Pèp, si w pa fè ris ou p ap ka genyen. Men sa ki bon nan stock market la, lè w pran kou, lè w pran kòb, lè w etidye step by step, ou ka rive jis 60 a 70 pousan.

Apre nou di w men ki sa pou fè, men kòman nou pral fè mesye lajan w pou ou, men pou ba l, pou l ba l lajan w, pou ba, pou l pran lajan w, epi l pral fè w fè kòb. Sa pa ko janm fèt vrèman. Ki lè lòm te renmen byen pou lòm parèy li konsa? Ou fè, fè may ou travay. Lajan, se sa ki enpòtan. Dabò, fè may ou travay avan ke. Depi yon moun vin di w lap fè yon bagay mande l ki tout pwen, tout konpani an. Si pa egzanp li ofri yon konpani e pou w montre l ki sa konpani sa ye, ki yès konpani an. E se yon konpani ki la depi lontan, e se yon konpani ki gen, ki abitye fè pwofi, se yon bon konpani. Pa kite nenpòt moun vini ap di sa pou fè vini li tou ye so please don't do that take care yourself first janm toujou di ou so pa bliye klas la li ouvri nou gen klas la se pa yon bagay ke ou pral chita nan klas pou wap fè non non se yon link ou klik epi ou fin peye klas la very cheap just go to the link and you gonna see it Ebyen nou ap pran klas wap gen chak jou. Pran san nou pou nou aprann. Pran lavi a se step by step lavi a ye guys. Pa gen anyen moun fè yon sèl kou. Depi se yon moun di ou pral fè yon bagay ou rich ou gran nèg ou fè yon sèl kou just kouri. Sa pa janm fèt dan lavi. Se de fò sou mwen te eseye. Mwen te klas. Mwen esplike yo an kreyòl kisa pou fè. Koman pou achte. M ba ou teori yo. M ba ou teknik analiz yo. M ba ou practice training tout bagay. Just do it. Bon li good for you. Pase edikasyon sa w pran kòm toujou tou ou pa janm pèdi l. Ou ka kite lajan, ou ka kite tout bagay men edikasyon se nan tèt ou li ye. Ou ka al nenpòt kote avèk li. So my friend, se yon jès brief video m ta fè. So, m swete nou toujou share, like. Subscribe anba page mwen an. Pase m toujou gen bon bagay m pote pou nou. Konsa m pote training, m gen training free m pote ba nou tout tan. Kòman pou nou fè lajan nan stock market, kòman pou nou achte kisa ki stock market la, de kredi tout bagay. Si w pa subscribe, wap ka konnen pi chè li. Pou zanmi w pa konnen. E pi, love you guys. Take care. See you next time. You are my friend. Take care. Bye bye.